Nan video sa mwen vin moutre ou zanmi m pa sa wa pa sou koman ou kapab ranpli fomilè viza touris pou Brezil la kom mwen te pwomet nou sa e mwen retounen avek video a m kapab moutre nou e ansanm avè m sou ekran an kòman nou menm nou kapab ranpli fòmilè viza touris pou Brezil la. Avan tou, mwen di w gwo bonjou e bonswa, ou menm ki apèn rive sou chanèl la, m swete w byenvini, pa bliye ou sou chanèl Info Voyage TV. Ebyen sou chanèl sa a nou pote tout enfòmasyon pou ou ki gen pou wè avèk vwayaj e osi viza, randevou pou viza tout peyi. Ebyen se sa k fè n ap mande w premye sa pou w fè lè w rive sou chanèl la, abòne avèk chanèl la. E lèw fin abòne wap klike sou ti klòch la pou w kapab jwenn tout videyo ke nou poste an premye men. Epi non sèlman wap abòne, wap bay yon like afin ke enfòmasyon nap pote sou chanèl la pou tout zanmi ki bezwen enfòmasyon an kapab rive jwenn li. Paske lèw bay yon like, YouTube rekòmande chanèl la pou plis zanmi e enfòmasyon ap rive jwenn plis zanmi nan kominote ayisyèn nou an. Ebyen ou konnen eslogan nou an se, Ansanm ansanm nou fò, ansanm ansanm nap avanse. Ebyen ann antre dirèkteman sou fòmilè viza touris pou Brezil la. Ebyen nou wè nan ekran an mwen sou paj Ministè Relasyon Eksteryè Anbasad Brezil ann Ayiti. M ap klike sou Sidadon Estranjè, ni kote li vini ansanm avèk mwen, sou Visto, Visto ki sinifi viza. Ebyen n ap klike sou Visto, ebyen li ban nou paj sa. Ebyen lè w rive nan paj sa, li montre w tout enfòmasyon, li montre w tout enfòmasyon kote ke. Ou pral e tout sa ke ou pral fè pou byen di w enben wap klike sou ti kwa sa pou idantifye ke ou pa robo ou klike sou li enben yo ba ou 2 imaj enben pou kapab idantifye epi si ou robo oubyen si ou se si ou yon èt imen enben wap klike sou tout sa ou wè la ki genyen ki sinifi pye sa yo wap klike sou li si ou wè yon animal ki gen pye tankou yon leyon wap klike sou leyon. Epi wap klike avanse. Wap re klike sou li ankò. Epi wap avanse. Egzat. Ebyen wap vin klike sou Inicio un novo requerimento. Sa vle di wap kòmanse ranpli fòmilè a. Ou klike sou li. Ebyen ou wè pati sa yo kòm mwen te di nan videyo m te fè avan yè a ki se wap ranpli li jiska nimewo 6 la. Ebyen premye sa wap fè wap mete non ou. Ebyen kisa m pral fè la a? Nan moman sa a se montre map montre nou kòman pou nou ranpli dosye a. Pou nou ranpli fòmilè a, mwen pral mete non moun nan konplè. Non moun m ap ranpli dosye a pou li a konplè. Ebyen non moun sa a mwen pral mete li ki se Mwen pral mete non moun nan M ap mete non moun nan Non li konplè W ap mete li la. Wap mete non moun wal pran dosye a pou li wap mete sinyati li ou fin mete non an epi kounye wap mete sinyati swiv ansanm avèm ok la yo mande w ki dat moun nan te fèt wap mete dat li te fèt nan pati sa wap klike sou ti kras la wap vini dat moun nan te fèt sou ane ke li te fèt wap chèche ane moun nan te fèt nan pati sa yo ok epi wap chwazi mwa a. Egzat, w ap chwazi mwa moun nan te fèt la, epi pou w kapab mete. Ok. W ap chwazi mwa moun nan te fèt la pou w kapab mete li. Ok. Ok. W ap avanse. Ok konya la wap vin mande yo mande w estado civil eske moun nan marye oubyen li li selibatè wap klike si moun nan se selibatè wap klike sou soltèr si se fi se gason wap klike sou yonn nan yo maskulen oubyen feminin la wap avanse yo mande w eske moun nan genyen li menm yon ti sinon non si moun nan pa genyen wap klike sou non pa bliye tout sa w ki genyen ti etwal rouj sa konnen yo obligatwa pou w kapab ranpli. Ou mande nan ki peyi moun nan te fèt, la wap klike si moun nan te fèt Ayiti wap chèche kote Ayiti ye andedan sa ou klike sou Ayiti wap vini li mande w nan ki kote li te fèt Pòwopwens oubyen kèlkeswa kote li te fè a nan ki vil wap mete l ki nasyonalite moun nan èske moun nan gen yon lòt nasyonalite èske li oubyen gen nasyonalite brezilyen wap klike non li mande w pou mete nimewo paspò moun sa ki kote nan ki peyi paspò moun nan te fèt nan wap chwazi si se Ayisyen wap chwazi Ayiti ok. Yo mande w si w genyen yon lòt nasyonalite. Si w pa gen yon lòt nasyonalite, w ap di non. La y ap mande w pou w kapab mete non manman, non papa. Sa vle di si w pa vle mete non manman, non papa, ou kapab klike non informa. Sa vle di ou pa enfòme li. Men nan dosye a, sa pa yon pwoblèm si ou pa mete non manman, non papa. Si w pa vle mete l, ou kapab klike sou inform, non informe. Sa vle di ou pap enfòme non manman, non papa. Kounye a, la anba si a yo vin mande w pou w kapab bay. Toujou non manman w wap di non si w pa vle si w vle wap mete l la nan dosye a nan pati anba sa yo mande w pou kapab mete si son timoun ou genyen ayiti ou si w brezil wap vle chache timoun nan la wap bezwen mete tout pati sa yo ki se kote pou mete non w prenon w men pliske se yon moun pèsonèl kap fè dosye a ou pap bezwen mete sa yo kounye a ou fin ranpli l wap klike sou avanse kounye a ou rive nan dezyèm pati a wè yo gin tan ba ou link. Nimewo sa a se yon nimewo pou w kapab verifye dosye a nenpòt lè ou vle w antre sou sistèm nan epi pou kapab verifye dosye a. Kounye a w ap klike sou Avanse, Continue. La nou deja nan dezyèm pati a. Yo mande w ki objektif vwayaj ou a. Ki objektif? Pou ki objektif ou vle vwayaje? W ap klike sou Si se viza touris, w ap pran viza w ap klike sou touris. Si se viza regwoupman familyal tou, nan pati sa a w ap desann, w ap vin jwenn tout tip de viza yo la. Konprann? W ap vin jwenn tout tip de viza yo. Men, nan kan pa w la se viza touris. Se viza touris wap klike sou turismo. Yap mande w ki dat ou vle rive brezil nan ki dat ou vle vwayaje. Ou konprann wap chwazi nenpòt dat nenpòt mwa paske ou kapab chwazi nenpòt dat, dat ou vle rive brezil la ou kapab mete l ou konprann mwen map chwazi nenpòt dat la paske se yon dosye jis pou m kapab moutre nou. Ok ou kapab mete mwa nenpòt dat. Ok la yo mande w pou kapab e ki kote ou vle konbyen tan ou vle pase brezil ki kote ou vle nan ki peryode konbyen peryode de tan ou vle pase brezil ebyen ou kapab mete yon mwa konprann tout sa yo obligasyon eske ou te vwayaje brezil deja yo mande w si ou pat konn al brezil ni brezil deja wap di non nan ki fason ou vle pote dokiman yo anbasad la eske ou vle voye yo pa pa kohe oubyen pote yo prezansyal wap klike yo sou yonn nan sa yo pè swa ou menm se sa vle di se ou menm kap pote. Epi lè ou fin fè sa, w ap klike sou Aproxima ki vle di Avanse. La yo vin mande w tip di dokiman an, ki dokiman w ap ou genyen pou fè vwayaj la. La w ap klike Eske se Laissez passer, w ap chèche kot paspò ye, paspò etranje w ap klike sou li. W ap, la yo mande w pou w kapab mete nimewo paspò w a. Yo mande w pou w kapab mete nimewo paspò w a. Se nimewo paspò w a w ap mete. Yo mande w pou w kapab mete nimewo paspò w a. La fòk ou mete nimewo paspò w a. Ou kapab mete nimewo paspò a. La se nimewo paspò a map mete. Ok. Ou fin mete sou nimewo paspò a yo mande w ki peyi ki fè li. Ou mete Ayiti. La yo mande w yo mande w ki dat paspò a te fèt. Kounya wap mete. La ou fin mete dat paspò a te fèt. Kounya la ou pral mete ki dat paspò a ap espire. Se nan pati sa ou pral mete dat paspò a li menm lap espire ki se. Dat ou wè nan paspò la ki lap espire wap mete la. Ok. Se dat paspò ap espire. Se sa yo mande w la ok. La ou kapab mete. yon lòt dokiman si ou vle, si sa nesesè men si sa pa nesesè wap klike sou non kosta sa vle di sa pa nesesè epi wap avanse la si ou gen cpf yo mande pou mete sa se pou moun se pou brezilyen ou pa bezwen mete pou moun ki deja brezil ou pa bezwen mete cpf paske ou pa genyen wap klike sou non kosta a epi wap avanse ou deja nan katriyèm pati a ebyen katriyèm pati a se la yo mande w ki pwofesyon w wap di. Wou pwofesyon w konn fè a wap di ki pwofesyon w ye. Wap di kisa w konn fè. Konn fè ki moun ki fè w chwazi ap vizite Brezil la wap mete ou ou ou. Ou konn travay wap epi ou mande w ki aktivite ou konn fè ki fè w chwazi ale Brezil. La wap mete ki tip de travay ou konn fè. Ou kapab mete tip de travay ou konn fè. Ok. La yo mande w konbyen kòb ou konn touche wap mete valè kòb ou konn touche a. Ok. La yo mande w pou w ap mete ki tout ki tip de travay ou konn fè. Lè ou fin fè sa, w ap avanse. Ok, la ou nan senkyèm pati a. La yo mande w pou w kapab enfòme imèl ou oubyen telefòn ou. La yo mande w pou w mete imèl, tip de kontak ou vle. Wap mete tip de kontak. Wap mete email ou pou byen diw. Ok. Lè ou fin mete email ou, yo mande pou kapab mete ki kote ou prale rete lè ou ki kote ou rete. Wap chwazi Ayiti. Aktyèlman ki kote ou rete wap fè dosye sa. Ayiti epi wap mete Pòpwens. Yo mande ou pou kapab bay la nou vin nan pati si ou gen vle mete lòt adrès pou mete. Nan pati sa a, se pa nesesè si w pa vle mete l, ou pa mete l, ou klike sou non, non yon fòm, w ap avanse. Ok, tout foto ou wè ki genyen ti wouj yo se paske yo pa kòrèk. Li fo wèl mete wouj ladan l. Ekriti a moute wouj sa vle di ke enfòmasyon an obligasyon li fòk ou ranpli l. Se sa k fè li moute wouj. E toutan ou pa fin ranpli l nan fòm li dwe ye a, yo pap ba w pou mèt la klike sou avanse, yo pap ba w avanse. Ok.

Ok, ap avanse. La nou nan setyèm pati a. Ok, nou vin nan sizyèm e dènye pati a. Pa bliye, depi chak kote ou klike, ou wè li ba lekriti de, se di ke lekriti rouj la vle di li obligasyon pou w kapab ranpli li, li pa kòrèk. Ebyen la nou vin nan. Nan dènye pati a kote fòmilè a pral soti a ou pral wè fòmilè a menm, ebyen nap klike sou sa a seleksyone tip de dokiman dijital nan sa yo la ki dokiman ou pral seleksyone nan sa yo la a, sa yo se son dè dokiman se yon dokiman ke ou pral seleksyone nan yo wap chwazi ki tip de dokiman wap chwazi paspò paske se avèk paspò wap vwayaje ok la lè ou fin chwazi paspò yo voye ou kote pou vin pran li. Ok m pran paspò a. Egzat. Paspò a deja moute. Kounye a la yo mande pou finalize dosye a. Lè w finalize l la, se lè sa a ou pral wè fòmilè a konplèt. N ap klike sou finalize. Yo mande fò w deklare enfòmasyon an. Piske w pa deklare l, fò w klike sou ti kwa sa a pou w kapab asèpte tout sa ke w mete yo, èske yo kòrèk oubyen yo pa kòrèk. Wap klike sou li. Epi la wap vini sou finalize. Ok. Ebyen, dosye a li menm li finalize. Kisa w vle fè? Eske w vle enprime l? Ou vle destelechaje? W ap klike sou telechaje. Ebyen, men fòmilè a. Ebyen, tout enfòmasyon sa a ou mete avèk fòmilè sa a ou fin ranpli la a, ou genyen yon lòt kote ou pral mete fòmilè sa a ansanm avèk tout lòt dokiman yo. Ou pral mete fòmilè sa a ansanm avèk tout lòt dokiman yo sou yon paj anbasad la ki rele. E kon sou la. Ebyen mwen gen pou m vini avèk yon lòt videyo ankò pou mwen antre sou paj kote ke ou pwal mete ni fòmilè sa a nou fin ranpli la a. Si w ap gade nan ekran nou an w ap wè fòmilè a. Kote m agrandi li plis. Ok. Men fòmilè a. Ebyen fòmilè sa a akonpanye tout lòt dokiman e m kwè m te poste lis dokiman w ap bezwen pou fè viza. Wi mwen te poste. Te lis dokiman yo ke wap bezwen pou pran viza touris la sou chanèl la, nou kwè gen lis dokiman yo epi si yon moun ou ta bezwen lis dokiman yo tou kapab kontakte m, map kite nimewo mwen ou kapab kontakte m epi map voye lis dokiman yo ba ou an prive. Ebyen se fòmilè sa, se fòmilè sa a ou fin ranpli li, kounye a lè ou fin ranpli fòmilè sa a wap enprime li oubyen wap telechaje yo nan aparèy ou ebyen sou lòt paj ki se paj e-konsula a, kite m antre ansanm avèk nou sou paj la. Ebyen se la ke ou pral mete li ansanm avèk tout lòt dokiman yo. Ansanm avèk tout lòt dokiman yo, kite m soti pou m kapab antre sou paj e-konsoula a ansanm avèk nou. M prale sou paj e-konsoula a, malgre m pap gentan fè anpil reta pou videyo a pa twò long, men m ap antre sou paj e-konsoula a kote ke nou pral antre. Tou dokiman. Nou pral antre tout dokiman yo. Map antre sou paj la e-konsoula ansanm avèk nou. Ok. Ok, se la wap vin klike pou kapab antre sou paj e-konsoula a. Se a, se sou paj sa ou pral antre epi jis pou kapab vin fè ranpli tou dokiman sa yo. Ebyen pwiske mwen menm mwen te deja genyen yon yon yon dosye, mwen te deja genyen yon dosye, sa se se yon dosye ke mwen te. Mwen te deja fè pou yon moun kounya moun nan se dat lap tann poul kapab al depoze men si ou vle sim vle antre ansanm avè nou poum kapab moutre nou se la sou fòmilè sa wap vini klike si se viza touris wap vini klike sou viza vizitè la epi ou pral rantre ou pral rantre tout dokiman yo ou pral rantre tout dokiman yap mande pou kòmanse le sèvis ou pral rantre tout dokiman yo ou pral rantre tout dokiman yo. Ou pral antre tout dokiman yo sou pati sa a. Ou pral antre tout dokiman yo. Kounye a la m pral antre non moun. Adi ke la se nan pati sa a w ap vin kontinye pou antre tout dokiman yo ansanm avèk e avèk avèk fòmilè a nou fin ranpli la. Ann retounen pou n kapab wè fòmilè a ansanm avèk. Fòmilè a nou fin ranpli la a, ansanm avèk fòmilè a nou fin ranpli la a, se li menm, se la nou pral vin antre tou tout dokiman yo ansanm avèk fòmilè a kòm nou deja di nou fin ranpli a, ebyen jis pou nou kapab wè men fòmilè a, se avèk fòmilè sa a ansanm avèk tout lòt dokiman yo nou prale sou paj 1 konsou la a jis pou nou kapab mete tout dokiman sa yo epi pou nou kapab. Tann anbasad la voye yon email konfimasyon ban nou pou nou kapab pran dat pou nou kapab al depoze. Mwen kwè video sa te itil ou zanmim, ou menm ki apèn rive sou chanèl la kòman ou deja di ou abòne, epi pataje video a pou plis zanmi kapab jwenn enfòmasyon sa yo paske mwen rete kwè enfòmasyon sa ap itil anpil zanmi, ti konsèy sa yo, ti èd sa yo ke nap pote sou chanèl la lap itil anpil zanmi, enben nap mande w pou chanèl la kapab rive jwenn plis zanmi, wap bay yon like, lè w fin abòne wap pataje video a, epi ansanm ansanm nou fò, ansanm ansanm nap avanse. Nou mande w kapab rete nan de bra Papa Bondye. N ap rekwaze ankò nan yon pwochen videyo kote m pral antre sou sistèm e-konsila ansanm avè w. M pral montre w kòman pou w kapab rantre tout dokiman yo, pou w plenyen tout dokiman yo, epi pou w kapab tann anbasad la voye yon imèl konfimasyon ba ou jis pou w kapab pran yon dat pou w kapab pote dokiman yo ale. Ke Bondye beni w! N ap kwaze ankò nan yon lòt videyo. Tchaw! Alapwochèn!